Ankò mè frè se sè dan le seyè Bondye beni nou mwen salye nou nan non Jezi ki genyen tout pouvwa e jodia ankò frè Henry ak sè Louise zanmi w lan antre lakay ou avèk yon lòt videyo yon lòt videyo sou seri lavi de Joseph pa bliye nou tap trete yon sijè depi nan nimewo 1 an ki di sa Bondye te di lap fè pou ou a lap fèl pèsòn paka enpechel fèl manman paka enpechel fèl papa paka enpechel fwèl fèl fwè paka enpechel fèl zanmi paka enpechel fèl ènmi an tou paka enpechel fèl paske Bondye pa janm pa kenbe pwomès li. Li toujou kenbe pwomès li, li fidèl an se sans. Se sa k fè nou di, sa Bondye te di l ap fè pou ou a, l ap fè l. Maten an, m ap fè yon kout lèkti pou ou, se nan menm liv Jenèz la, chapitre 41, vèsè premye jisko uityèm vèsè. Se la n'ap jwenn lèkti pawòl Bondye a jodi a ki se lendi 29 jwen 2020 an. Epi n'ap fè lèkti a pou ou konsa nan non Seyè a ki genyen tout pouvwa. Dezan te fin pase, Farawon an fè yon rèv. Li wè li te kanpe bò larivyè Nil la, li wè sèt bèl vach byen gra moute soti nan larivyè a. Yo t ap manje zèb bò dlo a. Apre sa, sèt lòt vach tou lèd, tou mèg moute soti nan dlo a tou. Yo vin kanpe toupre lòt vach yo, bò dlo a, sèt vye vach mèg yo manje sèt bal bèl vach gra yo, epi yo Epi je Farawon an vin klè. Dòmi pran l ankò, li wè Li fè yon lòt rèv, li wè sèt gwo grap ble ki t ap pouse sou yon sèl pye ble. Yo t ap plen grenn. yo te mi. Apre sa, sèt lòt grap vin parèt sou menm pye ble a, yo te chèch. Van nòde te fin boule yo. Sèt grap chèch yo souse sèt bèl grap yo. Epi, je Farawon an vin klè ankò. Se rèv sa yo li te fè. Nan maten, li te boulvèse anpil. Li rele, li voye rele Ch. Dènye divinò ak nèg save ki nan peyi Lejip la. Li rakonte yo rèv la, men yo yonn pa t kapab esplike rèv la ba li. Se lè sa a, chèf kanbiz la di Farawon an konsa, Kounyeya, mwen sonje, mwen te fè yon fot. Pawòl di Senyè. Mè frè e sè byeneme, jan nou te deja anonse w la, nou t ap fè lèkti Pawòl Bondye a pou ou nan Jenèz, chapit 41 vèsè premye rive nan vèsè 9 nou rive nan vèsè 8 nou ogmante yon vèsè ki se vèsè 9 la se la nou jwenn lekti pawòl Bondye a maten an jis avan nou kòmanse nap mande ou yon sèvis Sèvis sa nap mande ou la nap mandew kapab abòne avèk kanal sa kòman ou kapab abòne avèk chanèl sa wap gade video ladann nan anba video wap gade a wap wè yon ti kaze wouj ki make sabòne wap klike sou ti kaze wouj la epi lap ba ou yon ti flèch adwat epi wap retire l sou pèsonalize wap mete l sou tout. Imedyatman yon videyo pataje lap genyen yon notifikasyon ki vin jwenn ou imedyatman. Ebyen, mè frè e sè byeneme, jan nou te deja anonse w la, N ap pale sou seri La vie de Joseph, nou di n ap trete yon sijè ki di sa Bondye te di, sa Bondye te di l ap fè pou ou a, l ap fè l. Pa gen moun ki ka enpeche l pa fè l. La yo rakonte nou lavi yon jèn gason ki rele Joseph. Depi nan nimewo 1 an, nou te deja pale w kilès Joseph te ye, e jodi a nou rive nan nimewo 6 la. Dènye fwa nou te pale de nimewo 5 lan, nou te pale Kòman Jozèf te nan prizon an? Kòman de chèf ki te nan prizon an te fè yon rèv? E kòman Jozèf t apral esplike rèv la? E Jozèf te fè yon demand a chèf kanbiz la, e jodi a ke nou pral wè, ki te bliye Jozèf jis pou dezan. E nou vle di w yon bagay. Sa Bondye te di lap fè pou ou a lap fèl. Pa konte sou prezidan, pa konte sou fanmi, zanmi, kondisip ou ki senatè, pa konte sou yonn ki depite, pa konte sou yonn ki majistra, pa konte sou yonn ki minis, sa Bondye te di lap fè pou ou a lap fèl. Se pa paske. kouzen w lan, frè w la, zanmi w lan, kondisip ou an vin pwan yon grad ki fè Bondye ap fè l, men Bondye gen pouvwa pou l fè l, pou l pase nan chemen ke l vle pou l fè l. Alò, Jozèf, lèske l fin esplike rèv de mesye yo te fè nan prizon an, Jozèf, Ale pou l di konsa, e di chèf kanbiz la, ou wè se pou gremesi yo mete m nan prizon bò isit la, se te nan moun, se te ras menm fanmi mwen yo ki vann mwen avèk menm moun ras e avèk menm moun ras Izmayèl yo ki vin vann mwen bò isit la kòm esklav, men mwen pa t e jis isi a ankò, mwen pa fè anyen pou m te nan prizon an. Tanpri souple, pale avèk Farawon an pou mwen, petèt l ap fè yon bagay pou mwen. M ap di w yon bagay, lè jou pa w la ap rive, pa gen anyen ki ka enpeche l, e pa gen anyen ki ka fè l mache prese tou, pa gen anyen tou ki ka fè l fè retrè, paske Bondye fikse yon jou pou chak bagay. Yon jou, menm moun sa a ki te ap pilonnen w anba pye a, menm moun sa a ki te rejte w la, menm moun sa a ki pa t pran w pou anyen an, li gen pou l rele w, pou l di w, 'Vini, men kote yo mete pou chita. Sa trè klè, nan Levanjil selon sen Mak, chapitre 14. Le vèsè 46 a 52 je kwa listwa de Batime men moun ki tap di Batime yo silans mèt la pase pa fè bri nan zòrèy li apre se menm moun sa yo ki di vini men lap relew Yap chire moun ba batime pase, paske mèt la ap rele l. Yon jou, mèt la gen pou chita sou tab ansanm avè w, pou l pale ansanm avè w. Il arrive ke jodi a, jou Jozèf la ap avanse, jou Jozèf la ap apwoche. E kote nou sot fè lekti a pou ou la, Pliske Bondye te di Jozèf yon bagay, Bondye te di Jozèf e tout frè l yo gen pou vin mete ajenou nan pye l. E jou ap avanse. Si n ta fè yon kalkil, ou menm ki konn niche prent kreyon, ou ta wè de dissetan a trannsètan, Sa Konbyen sa fè? Yon total e m te kapab di 17 an a 37 an ki total li te kab ba ou? 17 a 30 an, paske Bib la di Jozèf te genyen 30 an lè l konparèt devan wa Farawon an. Yon total de 13 an Jozèf sibi, kòm esklav, kòm prizonye, kòm gason lakou, kòm jeran pòtal, kòm jeran jaden, li fè tout travay sa yo. Ebyen, apre trèzan de soufrans, andeyò peyi l, andeyò fanmi li, andeyò zanmi l yo, andeyò de dwa de lòm, ebyen Jozèf pral genyen opòtinite pou l parèt devan Farawon an. E sa pral sisite Sa pwal sisite yon rèv. Bondye di en en, sa pa kapab rete konsa. M te fè yon pwomès a Jozèf. Jozèf rete fidèl. Jozèf pa lage kò l nan imoralite. Jozèf pa lage kò l nan malpwoprete. Jozèf pa tonbe nan madanm moun. Jozèf pa tonbe nan vòlè sa k pa pou li. Jozèf pa tonbe nan fè kout lang sou moun. Jozèf pa tonbe nan gaspiye pitit fi moun, Joseph pa tonbe nan makiyaj, Joseph pa tonbe nan omoseksyèl, Joseph rete fidèl avè m, Joseph se yonn nan moun mwen ka konte sou li, mwen ka fè elòj pou li, men m te fè, menm jan m te fè elòj pou Job la, ebyen, ban m sonje Joseph, ban m rele Joseph, ban m fè yo rele Joseph, ban m mete Joseph nan plas Kem te dil mwen tap metel la edye sisite fararon fè yon rèv e yon jou swa labib di nou fararon an domi li fè yon rèv li wè ke pandanl tap gade bò larivyè nil lan e Sèt bèl vach, sa lè nou pale de vach, nou pale de manman bèf, vin parèt. E bèf sa yo, yo te byen gra, yo te byen swen, ta sanble ke yo te abitye mare nan bon zèb. Ebyen, bèl vach sa yo, yo te leve, yo t ap manje zèb. E konsa, apre 7 bèl vach yo, 7 lòt manman bèf vin monte, men 7 lòt sa yo ki te parèt apre a, yo te mèg, yo te chèch, ou ta di bèf sa yo pa t janm manje jis yo te fèt. E tousuit apre, menm bèf ki te chèch yo, yo vale lòt bèf ki te gra yo. Sa te boulvèse Farawon an, e lè yo te fin vale bèf ki te gra yo, ta sanble yo vin pi chèch pase jan yo te ye a. Sa te mete Farawon an nan yon boulvès, nan yon touman, li pa t konnen ki sa pou l te fè. E pandan Farawon an t ap reflechi ankò, dòmi vin pran l. Pandan dòmi vin pran Farawon an, se konsa li fè yon lòt rèv apepwè ki sanble avèk lòt rèv la. Li te gade konsa, li te wè sèt grap ble byen pwofite, byen bèl te monte. sou yon sèl pye ble, e lè l gade, li wè l konsa, li t ap kontanple l, e lòt, yon l, sou menm pye ble a, sèt lòt grap vin monte. Sèt grap sa yo ki vin monte apre yo, yo te chèch, yo te mèg, ou ta di se van nòde ki soufle yo, enben, tèlman yo te chèch. Enben, a, pandan Farawon an ap gade konsa, yon van e menm sant grap ble ki te sèch yo ki te monte apre a, yo souse lòt grap ble ki te byen mi yo. Rapid, zye Farawon an vin klè. An demen maten, Farawon an nan yon boulvès. Farawon an pa konn sa pou l fè. Farawon an fè rele dènye nèg save, dènye divinò ki genyen nan peyi Lejip la pou yo rakonte l sans rèv la, kisa rèv la vle di, men malerezman il n'y avait personne ki pou rakonte Farawon rèv la e sa l vle di. Lòske Farawon Pat ka jwenn pèsòn pou rakonte l rèv la e pou ba l sans rèv la, ki sa l vle di, farawon an te nan gwo boulvès. Se lè sa a, chèf kanbiz la, ki te nan prizon an ansanm avèk Jozèf la, li sonje. Jozèf te esplike rèv li menm avèk chèf boulanje a te fè e tout esplikasyon yo te soti kòrèk. Sa Jozèf te di l yo, nan twa jou vre, Jozèf, e Farawon an te fè rele l, li mete l nan plas li, e nan menm twa jou sa a, Farawon an te fè rele chèf boulanje a, li te pann li. Ebyen, Jozèf di Farawon, Eskize m mèt, mwen fè yon rèv. Nan prizon kote ou te mete m la yon jou ou te an kòlè sou tout chèf ou yo t ap mande regleman, ou te fè mete m nan prizon kay kòmandan gad palè a e te gen yon jèn ebre nan prizon an. Yon jou, nou te fè yon rèv, mwen menm avèk chèf boulanje ou la. Nou tout te prèske menm bagay, men nou pa t ka jwenn moun ki pou te esplike nou. sans rèv la e te gen yon jèn Ebre ki te nan prizon an ki te fè nou, ki te ba nou esplikasyon an, e esplikasyon an te soti jan w te bay li a. Eskize nou. E konsa, Farawon an fè rele Jozèf. Pa bliye Nou di w sa Bondye te di la fè pou ou a lap fè l Lè jou paw la rive pa gen anyen ki ka enpeche l pa gen anyen ki ka kenbe l paske notre Dieu est souverain li rete souverain pa gen anyen ki ka anpeche l pa gen anyen ki ka di Fèl pi bonè, fèl pita oubyen fèl jodia menm non. Li fikse yon lè poul fè tout bagay. Plis plis kel fikse yon lè pou fèl tout bagay, se li menm ki konnen kilè poul fèl. Ebyen touswit daprè. Sa Bib la di nou, Yo kouri al chèche Jozèf nan prizon an. Jozèf fè bab li. Jozèf benyen. Jozèf chanje rad. Li retire rad prizonye a ki te sou li a, li met yon lòt rad, paske kounye a la, li pral devan wa. Yon jou, ou menm, m pa konn nan ki sa w ye, m pa konn nan ki dilèm ou ye jodi a, m pa konn ki montay w ap monte jodi a, ki vale w ap travèse jodi a, ki koridò w ap w ap pakouri jodi a, nan ki enpas ou ye jodi a, men n ap di w, Dye wè w, Dye konnen w ladan l, Dye fikse yon lè pou l retire w ladan l, e rete fidèl, w ap rete, w ap soti ladan l, pliske Dye fikse yon lè pou l retire w ladan l, e sa l te di l ap fè pou ou a, pèsòn pa ka enpeche l fè l, men Jozèf, trèzan kòm esklav, trèzan kòm prizonye, trèzan kòm gason lakou, e pi ta la, ki pwal parèt kòm premye minis nan yon premyè nan yon pi grand sivilizasyon mondyal. A lepòk, Lejip se tè la pli grand sivilizasyon mondyal. Se tè la grand pwisans, menm jan jodi a, tout moun vle al viv Etazini, paske se la grand sivilizasyon mondyal, paske se l grand pwisans, la ekonomi an. la ekonomi an plizoumwen lè yon moun travay la ou travay pou yon monnen ki plizoumwen ki kapab edew monte avèk sikonstans lavi a enben se te menm bagay la pou lejip lejip se te yon se te pi grand sivilizasyon mondyal a sèt epòk se la tout mèvèy ki te kapab genyen se la pou te jwenn li se la te premye devlope se la moun. plizoumwen te respekte vi moun la te gen yon leta ki tap kontwole tout bagay enben se la Joseph pwal leve an diyite Bondye pwal level an diyite sal te di lap fè pou li a lap fèl map di yon bagay gen nan sa w ye pa bay tel pote chay non. Pa ba zanmi w lan pote chay non. Pa ba frè w la k te fè kout lang sou ou a pote chay non. Rezon, paske se la, se wout sa petèt Dye bezwen pou l pase avè w. Ebyen l sisite sa rive, e sisite frè Jozèf yo vann li kòm esklav pou l ale nan peyi Lejip. Fò l te gon fason pou l te rive nan peyi Lejip. E jodi a, Jozèf pral leve an diyite Jozèf parèt devan Farawon an. Farawon an kesyone Jozèf e Jozèf pral reponn. Mè byeneme, videyo a deja pati pou 20 minit. Nou pa vle li twò long pou ou pa tande li, pou ou pa gen ase de pasyans pou tande li. Poutèt sa, nou deside koupe videyo a la epi n a pral ba ou yon lòt videyo pou yon setyèm epizòd. Kote nou ye la, nou te nan sizyèm epizòd la kote ke Jozèf parèt devan Farawon an. Enben, nou pral tande tout de, tout desizyon e tout esplikasyon rèv la Jozèf pral bay Farawon an. Tout grad jore fararon an tou pwal bay Joseph nou pwal tande sa yo nan setyèm epizòd la se la nap rete avèw nan e sizyèm epizòd la nou swete ke Bondye nan amou li nan konpasyon li kapab pèmèt mesaj sa ou tap koute a fè edifikasyon nan nanm ou poul ba ou kouraj nan sa w ye a pou sipòte pou kapab rete fidèl pou w konnen Bondye wap sèvi a li pap janm abandone w mèsi se te zanmi w frè ou Henry Axelus.